Cheve a si w se yon moun ki gen perik ou ka mete li epi ou penyen cheve w. M pa gen fa woz. I have on red lipstick pase rad mwen an wouj. Rad mwen an wouj. Timoun fè ti foto siperyè a non. Pou moun bloke timoun. Banm pale avèk nou. Nou pa ka renmen moun plis pase nou renmen tèt nou. Tout moun ou wè ki nan kont nan Facebook la tout gen nimewo telefòn len a lòt. M bezwen pou ou menm pou konnen ou menm moun sa wap sipòte a li pa gen nimewo telefòn ou. Ou ka gen nimewo telefòn ni paske li gon biznis. Bon nou tout gen nimewo telefòn len a lòt nou tout gen nimewo telefòn prive len a lòt. Ou wè tout moun ki nan Facebook yo moun ki popilè nan Facebook la nou tout gen nimewo telefòn len a lòt tande.

Pa bay tèt ou pwoblèm pou biznis moun nan Facebook. Tout konn nimewo telefòn len a lòt. Ok? Ou menm ki nan Facebook la la, ou se team entèl, w ap fè tansyon moute w, fè yo bloke w pou granmesi, ou gen pwoblèm. Ou pa sipoze kite moun ap bloke w. Moun sa yo lè yo te byen. Epi lè yo pral fè lapen ankò, si yo deside fè lapen, yo mete w ladan. Yo pap mande ou, yo pa bezwen konnen si w se fanatik, si w se pi gwo fanatik ki genyen, si w renmen yo pase w renmen tèt ou, si yo vle fè lapè yap fè lapè, epi ni yo pap mande w pèmisyon. Si w vle kanpe avè yo kanpe avè, si w pa vle kanpe avè sa se biznis pa w. Se konsa li ye nan Facebook la. Bagay nap rele moun sanwont, gen moun ki pi sanwont pase len a lòt nan Facebook la la. Pase gen de moun. M wè moun antre anba yo gason mwen yo pa sipoze antre anba yo but nou pa wè sa moun nou sipòte a depil fè kinenpòt bagay nou dakò lòt moun paka fèl vè kèlè sou aksepte pou moun ou sipòte a fè tèl bagay fò akseptel nan men lòt moun ou pa renmen ou pa renmen poutèt moun ou sipòte a ok sou pa pran nan men moun ou pa sipòte a pa pran nan men moun ou sipòte a tou that's life that's That's the way that it is. Sispann fè ènmi a moun nan Facebook ki konn len a lòt. Ok? Si yo te bezwen zen an deyò Facebook, yo ta fè li nan WhatsApp. Yo vle fè zen an, yo fè l sou Facebook paske yo vle fè l sou Facebook. Ou menm ki pa konn anyen an la, ou se fanatik, yo pa, ou pa touche pou fanatik. Pou ki rezon w ap bay tèt ou tèt fè mal pou moun Facebook ki konn len a lòt? Ki konn nimewo telefòn len a lòt? Gen de fwa ou pa janm panse nan tèt ou moun nan ka di l pral fè yon bòz avèk yon moun, epi ou menm ou chita la ou gentan ap joure ou gentan ap di betiz. Gade dam sa, dam, dam, dam, m pa menm bezwen di anyen mal paske m nan yon good mood, ki, k ap vann andwi a. Ou wè l pale avèk Lovamix li di l pa janm pale avèk lòt dam, la, l ap, l ap joure Lovamix pou li a. That's crazy. Ou pa janm pale yon moun, moun nan pa janm pran telefon ou, li pa janm rele ou, li pa janm pale avon yon jou nan vi li, e wap touye tet, wap joure moun pou li, then you dumb. You dumb. Pase tout moun ou e kap, kap sipote m yo, ki gon fo paj kap mete pou moun, yo gen nimewo telefon mwen. Yo gen nimewo prive m. Si yo rele mwen yo gon pwoblèm yo genyen m pou yo pale avè mwen. E 2 telefòn m genyen wi. Aktyèlman 3. Yo gen nimewo telefòn prive m epi yo gen nimewo telefòn mari m si m pa pran telefòn nan. Nou poko gen moun nou bagay la. Nou pa menm bezwen rele tèt nou fanatik. Rele tèt nou groupi pase groupi pa gen aksè a moun nan. Ti aktivite grimas mwen ap fè. Joure, desann moun. Pa fè bagay konsa. You know, si w gen yon pwoblèm nan. Let's say ou tèlman fache, w ap tekste, ou fache, ou fache, kè w bloke. Manman w a papa w oubyen mari w, papa pitit ou ka rele moun sa w ap joure pou li a, pou l vin nan antèman w si w mouri. Valè antèman ki fèt nan Facebook la la. Yo pòch moun yo. Ou jan mwen al nan antèman moun yo? Ou vè grenn zye nou tande ti moun. Sispann fè e gare. Renmen moun ki renmen nou. Ase mwen menm gen moun pa m yo. Si m mouri yo pral nan antèman m. Yo ap pran tikè avyon pou yo vin nan antèman m. Si yo find out m mouri. But ou menm si yo find out ou mouri. Yap vin nan antèman w? Yap ede w? Ou ta fè, ou ta fè frekan w mete yon gofandmi? Si yo pa di w, ou te fanatik moun ki tap goumen pou moun nan, se moun nan pou mete l, pou l, menm lè moun nan gen kòb la wi, li pap ba ou l, li ta pito kite w fanm ou pran wont gofandmi an. Esak lèd la anpil. Hi Pastor Kenzy! You know so renmen tèt nou tande Mwen menm mpa janm kite zen Facebook fèm paka manje Menm lè wèm ap rele map rele m gon bòl manje map manje Kotem konnen moun nan kot avè yo a M konn wè yo yo konn wè mwen yo konn devan pòt mwen m konn devan pòt yo Si yo konn adrès mwen se sou moun yo k fè yo konn adrès mwen wi Konn adrès la se yon kotem rete a. Sim pa mete non nan gate la ou pa ka antre non. Ou pap ka antre. Sim pa mete non nan gate la. Ou pa ka rive nan gate la di rele Nèlin pou m antre non. Mwen menm ki pou kite w antre. Mwen menm ki pou rele pou w antre. Si w wè non pa nan yap fè w tounen. Nap joure pou manmi baby love bizou pou ou. Nap joure moun pou gran mesi. Mwen anpil nan nou menm nap fè live gen enpe nan nou menm mekri post mwen nou vin jourem ladann bloke nou nou vin ekri ladann li paj mwen se pam li ye ekri de mwen menm nan paj paw la jourem janw vle nan paj paw la just pa tag mwen ladann pase mwen menm lèm rive nan paj ou a m vin vizite paj ou a m pa vin vizite ladann li poum vin like fotow m vin vizite paj ou a paskem pwal blokew epi sim wè kèk moun ankò ki gen menm foto nan pwofil menm jan avèw la m blokel tou e konsa m fè I don't put up avèk shenanigan bagay sa yo map blokew map bloke sim wè lèm rive nan paj ou a m wè son sèl zanmi m gen common avèw m di oh genlè se vrèman paj li a zanmi vrèman paj li a m blokel tou. E konsa m toujou bloke moun. M bloke nou. Pase m wè se tèt nou nap fè mal. Moun blok gade sa ki vin mete bagay fache a. Wè moun kap mete bagay fache a. M garanti w. Kon live la fini lap etire fache a. E sa yo fè. Pase yo pa vle m bloke. Pase mwen map bloke yo. Yè. M bloke 800 moun. M kouche. M bloke 400 konbyen moun nan paj 7 po a. Enpe nan yo menm ki byen avè m nan Facebook. Enpe nan yo menm ki menm kliyan m. M bloke yo. Gen enpe ki ekri m kareman. Epi enpe nan yo menm jwenn anpil like. 200 konbyen moun k ap mande m kòb. Menm moun sa yo m bloke. Ou pa ka wè yon moun wap mande l kòb epi lè w nan yon lòt paj wap joure l. Menm moun m konn fè kado wi. Menm moun m konn bay kòb wi. Menm moun m konn voye kòb ba yo. Ou menm ki mete bagay fache a, m pral tcheke ki moun ou ye talè. Wilson ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm. Ou sou blòk. Ou sou blòk tande Wilson. Ou sou blòk tande cheri. Wap vin bay tèt ou pwoblèm. Map voye blòk sou ou. Ok? Wap vin bay tèt ou pwoblèm. Pase yo ekri nèglo.com kareman, ou pran ni ou vin mete ou fache ladan. Poukisa ou fache la? M rele ou la? Ya, anpil moun ki Ayiti, ki mande m kòb, m bay lajan, m konn voye kòb ba yo. Depi 2016. Yap mande m lajan Nerline m renmen w m felisite w pou nòs ou e menm moun sa yo nan Facebook menm moun sa yo nan Facebook nan paj 7 pro lè 7 pro pale m mal yo kontan m oblije di m konn ba yo kòb m oblije di m konn ba yo kòb menm jan avèk ou menm sanwont m oblije di m konn ba yo kòb sispann mande m. Pou m pa di m ba nou sispann. Engra. Ou menm kòm ou pat konn bezwen. Gen moun ki konn jwenn nan men m. Konbyen moun k ap mande m lajan epi se yo menm ankò. Wilson sou blòk. Wilson pa byen bay tèt li pwoblèm. Lòt la m sot bloke l la. W ap vin di m sa m dwe di a bouch mwen. Bouch mwen gen mizo ladan l. M konn mande w. Ou peye bill pou mwen sa itil mwen pou ap dim oblije pa vin mandem lè nou konnen nou fake konsa pa mande lè nou konnen nou fake konsa next time map tou poste nou avèk tout kote nap pale mal la e map metel nan paj mwen. M te byen tap chèche w tou wi Wilson Ret tann Wilson jwenn blòk la wi M tap chèche w Wilson Wap vin joure moun pa m koko sesi Next time ou konn sa map fè Map screenshot nou Map screenshot nou map mete Kote m konn ba nou an Map mete kote m konn ba nou. Not only map mete kote. Mommy, yes baby. the guards are here.
Ok. And Ok mommy, the Prince, I'm guards are live. at the backyard. Ok. Eh, map mete kote nap mande m yo, kote m konn voye ba nou, epi map mete kote nou joure m yo. Se sa map fè pou nou. No.
Ok. Again.
Gin sa map fè. Kote nou joure m yo, kote nou bagay m ap mete l pou nou. My face look like it's the rain up there. Wi. Gin sa map fè. Pase nou telman pa bon. Nou pap jwenn kote nap fè, nap fè sou swa nou pa jwenn la. Kote nap joure m yo nou pa jwenn la. Yo pa janm ba nou. Nou pa janm jwenn nothing. Kote nap fè sou swa. Nou pral vè nou kado an mèd. Mba li myè myè. Ouye. Nap joure mwen pou an moun ki pa mba nou an ye. Nap ba nou 20 dola pou de moun. Thank you Sammy Anmwey Nap jourem Nou wè moun ap jourem Gen yon pe moun ankò ki kot soti menm kote a Chris Lèm gade mwen yo byen avèk mari mwen mfè mvoye bay mari m pou mari m bloke yo tou On moun vaka nan Facebook lap mande mandjan Mandjan kap mande nan cash app Ki pa menm ka fanyen li baka achte machin Machin li kraze Se nou menm lap mande e kounye yon moun konsa ap poste tenten sou mwen epi nou menm nap peze like la dan li. Nap peze like nan yon bagay yon moun ki ka ede nou, ki ka fè byen pou nou. Ki kalite moun nou ye? Tout sak pa bon yo nou kenbe yo, sak bon nou pa kenbe yo. Mwen men sa selman m konnen se moun ki genyen ki bay moun ki pa genyen. Se moun ki genyen ki bay moun ki pa genyen.